A la rencontre du cinéma, dezyèm edisyon. Le lancement se tè le 13 avril dènye e levenman kontinu. Nou deja diskite avèk plizyè reyalizatè. Jodi an, nou pral fè yon ti pale avèk Reginald Lubin a ki on di bonjour. Bonjour Yolande.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, je me porte merveilleusement bien. Di nou Reginald, qu'est-ce qui t'a motivé de participer?

Pouki se mwen nan 3 fim Kosto site la, se petèt youn nan fim ke jèn yo petèt pa konnen, m di petèt, paske chak ane yo pase fim sa a, Pouki se mwen nan chèn de televizyon yo, le premye desanm, a l'okazyon de la journée mondiale du sida. Se yon fim ki pale de listwa yon jèn gason ki t ap viv an pwovens e ki rantre Pòtoprens malerezman, ki kite tèt li ale, ki al pran ti presyon nan men fi e ki vin enfekte pa VIH, sida. E Son fim ke m te fè lè m t ap travay nan pwojè de lit contre les infections sexuellement transmissibles ki te kouvri yon bon pati nan peyi a, de Pòtoprens jiske nan Nòdès. E m ap di nou ke fim sa a tounen Mont Organisé pour la plupart e se pral okazyon pou moun yo wè bèl kote yo rele Mont Organisé a. E m te se te yon plezi pou mwen pou m te fè fim sa a. Se te premye fim ke m te fè. M pa t gen okenn ide sou fè fim. M pa t menm konn kouman ekri senaryo. Se avèk anpil odas Ke m ekri senaryo a e erezman ke sa te byen pase e ke fim nan te gen anpil siksè. La prèv, se ke jiska prezan y ap itilize l pou de sesyon de sansibilizasyon sur le VIH sida. Wi, se se te trè byen. Mentnan n ap kontinye avèk La peur d'aimer. La peur d'aimer. La peur d'aimer.
M pa kwè gen moun ki poko gade La peur d'aimer. La peur d'aimer, m gen enpresyon ke chak jou moun ap gade La peur d'aimer. Tout moun chita lakay yo e youn nan fim ke yo gade chak jou se La peur d'aimer. Si byen ke gen La peur d'aimer soti kèk tan. Donk si gen te timoun piti ke m koze nan lari kap di m, o, mesye, mesye a pè de mi an! Se ke fim sa a yap gade l lakay yo, se yon fim ki te gen anpil siksè e ki te fèt sou gwosès prekòs. Li te sansibilize lè jèn sou la gwosès prekòs. M te vle fè l menm jan avèk Pouki se mwen, malerezman pat gen mwayen pou m te fè li, donk m vin fè l tou nan yon fim komèsyal, se sa ki fè ke l te pase nan gran sal de sinema, ke malerezman pa genyen kounya. M byen kontan ke. e n ap kapab montre jèn ki pa ko wè l yo fim nan e youn nan bagay ki pral enteresan tou nan pwojè sa a nan aktivite sa a se ke jèn yo pral kapab rankontre reyalizatè yo fè ti pale avèk yo poze yo kesyon pou yo konn egzakteman kòman ki difikilte ki gen nan fè yon fim e kòman pou nou fè yon fim ok n ape fini avèk kite m pale. Kite m pale. Enben kite m pale non.
Kite m pale se yon fim ki te kòmande pa Alexandre Jesco, se yon fim sou VIH sida tou, men ki pi laj ankò paske nou te, Alexandre Jesco te vle, Alexandre Jesco, eskize mwen, te vle ke nou pale de vyolans yo ansanm nan tout sikonstans, vyolans nan fwaye, vyolans ant menaj, vyolans ak bòpè, vyolans, anfen anpil ka de vyolans. ki la plu gen kèk ladan yo ki mennen a enflasyon VIH-Sida. Donk kite m pale se kote 2 moun ki sibi vyolans sa yo pral chita nan sesyon e pral pataje eksperyans yo avèk lòt moun e sètènman avèk moun ki pral gade fim sa byento e au cours de activités à la rencontre du cinéma. Ok Reginald mèsi pou ti pale sa nou sot fè ansanm e si w ta gen yon dènye mo w ap di moun petèt ki poko gen nan gen nan film yo ke yo poko gade ou byen moun ki gen film ou ke yo gade deja e ke yo ta renmen regade yo ankò kisa n tap di yo? Kisa m tap di yo, m tap di yo gade film sa yo kounya avèk yon lòt zye gen defwa ou gade yon film yon premye fwa ou gade l jis pou istwa men fwa sa gade l pou mesaj ke l pote. Tande mesaj la byen. Reflechi sou mechaj la, viv mesaj la e aplike konsèy ke yo bay nan fim nan. Bon. Mèsi Reginald.
Mèsi anpil Yolande. Mèsi a tous.